M vin avèk kèk ti siy pou nou pou nou montre nou ke moun ki nan vi nou an pa anverite avèk nou. Paske dèfwa ou konn nan relasyon avèk yon moun ou wè jan moun nan te ye avè w li pa konsa ankò, ou mèt konnen ke moun sa a anvi kite w, li pa anvi rete avè w. Paske ou wè lanmou grandi se chak jou. Lanmou se tankou yon flè li ye, men depi w wè moun nan pa chwazi wouze flè lan, li pa chwazi kòmsi fè w anvi rete nan relasyon an, ou mèt konnen moun sa li pa renmen w ankò. Apre moun nan lontan li te konn anvi rele w, anvi tande w, ou konn ou konn ekri l la, premye moun, bon premye moun ki pou ekri w nan telefòn pou mande w kòman w ye, pou Reveye ou nan dòmi avèk bèl ti mesaj se pou mwen lè w ekri moun sa a moun sa a pa rete sou ou li pa anvi reponn moun sa a paske pa pale de avni avè w ankò lè w ap pale de avni avè l kouri l kouri dèyè w li pa anvi tande w dèfwa menm ou konn ap eseye rele l nan telefòn telefòn nan ap sone telefòn nan nan men l li pa pran. Lèl resi prann nan, lap pale avè w an kouri kòmsi li pa anvi rete pale avè w met konnen moun sa pa sou ou ankò. Moun sa pa jalou. Janm konnen lè yon moun gen yon moun nan vil moun nan renmen l, jalou pase l pa gen. Paske moun nan renmen w, wè tout sa w fè moun nan pa kyè de ou, moun nan pa nou.

Ou menm ki ta pou kòmsi fache avè l pase li menm ki antan, li pran fot la l mete l sou do w. Li fè w parèt pou koupab. Sa vle di moun sa pa gen anyen, anyen, anyen, kòmsi pa gen ankenn santiman pou ou ankò. Tout abitid yo nèt w ap wè yo fin ale, pa gen, s on lòt moun ki gen tout sa w ap eseye pale avè l kòmsi pa enpòtan pou li. Ou mèt konnen. Moun sa pa renmen w ankò li jis chwazi kite w lè sa ou menm fòk ou sou men w li fasil wè gen yon fi ka avè w gen fi m konnen fi a ap kite w li pap di w sa ou menm gason fòk ou sou men w konsa tou gen gason li ka avè w la epoutan l gentan gen lòt moun li epi ou menm ou pa konnen se jan moun nan pral chanje avè w ki fè w pral konnen moun sa pa sou w ankò moun sa vle koute w menm vle kite w. Donk pou konnen si moun sa vle kite w, fòk ou menm ou entelijan. Ok. Alò kontwole, lè w nan relasyon, kontwole tout abitid moun nan te konn ba w. Depi w wè moun sa chanje, ou wè l pa menm jan ankò, ou mèt sur ke ou pa nan vis l ankò. Lè nou nan relasyon, lè nou renmen yon moun, renmen moun nan avèk tout kè nou paske depi w renmen a mezi, m pap ba w manti, ou pap vrèman ere nan relasyon an. Se ouvri kew renmen lanmou bel men se lèw jwenn moun paw la li bel men depi ou pa jwenn moun paw la wap toujou wè lanmou amè wap toujou wè lanmou pa dous sa fè li enpòtan lèw avèk yon moun fè moun nan plezi fè moun nan santi ke ou vle avèl fè moun nan santi ke li se tout pou ou moutre moun nan kew renmenl paske lanmou se tankou yon flè li chak ou wouzel se konsa lap grandi men depi ou pa wouzel se konsa lap. Depafini jiskaske efè a fini pa fane. Donk, renmen moun ki nan vi w lan, apresye l, paske se vre yon moun ou ka bèl fanm, bèl gason ou jwenn moun ki renmen w, men jwenn yon moun ki viv avè w avèk tout defo yo se pa yon bagay ki fasil li ye. Donk, apresye moun ki nan vi w la, renmen l. Epa kamsi jwe avek santiman yon moun si w konnen w pa renmen yon moun nan jis metel alèz pa ba yon moun fo espwa an pansan ke moun sa wap toujou avèl pandan se tan ke wap prepare vi w avèk yon lòt moun jis sensè avèk tèt nou m konnen gen anpil gason ki kwè nan bagay sa plezi yo brize kè fi men konsa tou gen fanm ki brize kè gason tou m ta swete nou kit fi kit gason. Pou ou viv yon relasyon seryez fòk ou menm ou bay tèt ou yon prensip. Donk se tout ti enfòmasyon sa yo m te pote pou nou, ti konsèy sa yo avèdi. Pou nou sou relasyon amourez, renmen moun ki renmen ou, viv avèk moun ki vle viv avè ou e pa fè moun ki nan vil la soufri sou pretèks ke. Moun sa renmen w li paka kite w. Tande, renmen moun ki renmen w. Donk se tout sa m te pote pou nou. Pa bliye kite kòmantè nou e pataje chanèl la silvouplè, pataje chanèl la avèk zanmi nou pou yo ka abòne, pou yo ka ede m. Ok, se sèl fason nou ka ede m. Bondye beni nou. Tchaw!